Bonjou bonjou fanatik ganyan pasyone m yo kòman nou ye kòman nou ye e mwen kont byen kontan avèk nou jodi an e zanmi w lan ganyan pasyone toujou vle la avèw pou ansènyew de yon bagay ki nouvo Sè Sukie nan video pase yo nou te palew kòman ou kapab konbat kolonaviris kòman ou kapab konbat ejakilasyon prekòs men jodi an se kontrè nou pote pou ou kòm 2 pwen ki vrèman gen anpil enpòtans premyèman se reyisit e motivasyon. Se sou mo sa yo nou pral pale pou ou. Nou swete ke ou abòne avèk chanèl la, like paj lan e pa janm bliye pataje videyo ba fanmi ak zanmi pou yo kapab an konesans de gran sijè nou trete yo. Byen, mèsi paske ou deja abòne. Si n te kòmanse pou avèk mo avèk reyisit. Aprè n ap pran motivasyon. Men, nou pa ka kòmanse avèk reyisit san ke n pa pale de ide. N ap fè yon ti rale sou mo sa a ide. Ide a, se sa ke m di an, se sa ke w di an, se sa ke vwazen an di an, se sa ke zanmi an di an, nou mete yo ansanm, nou fè yon gran bagay, nou fè yon eksplozyon. Gen yon moun ki wo plase. Nou ka di moun sa se yon gran ki di ke se sè lide ki mèn le mond. Sètadi ke se ide sa yo ki nou konbine a, se yo ki k ap mennen mond lan. Tout peyi ki di ke yo reyisi, tout sa ki fèt kòm gwo bilding etan dotre bagay ki fèt, Nou gen yon fwaye, nou fè anpil lòt bagay ankò, se avèk lide yo, lide yo nou mete ansanm pou n fè yo. Sètadi, se lide k ap mennen mond lan, k ap mennen, bon, si n di k ap mennen mond lan, k ap mennen fanmi lan, k ap mennen biznis ke n genyen an, k ap mennen tout lòt bagay yo. An jeneral, se lide ki mennen mond lan. Ebyen, ide sa yo nou vle di w ke yo vini sou 3 fason, 3 tip, e 3 fason ide yo vini. Kòman yo vini? Yo vini premyèman pandan ke m ap pale avè w la a, nou lanse yon konvèsasyon, ebyen, m di ide pa m se tèl bagay, tèl bagay. Ide pam fòk sa ou di an li fèt konsa li fèt konsa pou ke nou jwenn yon rezilta se sak li ide a m bè ide pam ou bè ide paw ebyen fason yo vini an nou m diw premyèman yo vini sou fòm de dyalòg pandan nap dyaloge m diw m ba ou ide pam lòt fason ide a vini ankò se nan mitan lannuit pandan ke map dòmi. M reveye, aprè m fin reveye, dòmi pa ka pran m ankò. Ebyen la m plonje nan yon pwofond refleksyon. M ap reflechi. Ebyen pandan m ap reflechi, sè si ke m ap vini ansanm avèk yon bagay ki kòrèk, yon bagay ki bon, yon bagay ki bon nèt ale. Non sèlman bon, bon nèt ale. Ebyen, bon nèt ale an sinifi l ap ka ede m reyalize yon objèktif. ke m te genyen, ou di mwens m fenk monte avèk yon objektif byen detèmine. Sa se nan refleksyon m m jwenn, sa se yon lide. M jwenn yon bòn ide k ap ka ede m avanse. M jwenn yon ide ki nòmal, yon ide ki pafèt ankò, se lòske m nan solitid. Sètadi ke m chita mwen menm sèl, m kapab chita nan chanm mwen oubyen m kouche, M pa nan telefòn, m poze m trankil, ebyen pandan m ap reflechi konsa m ka jwenn yon ide k ap ede m avanse. M ka fè yon ide ki debouche avèk yon objektif pou ke m atenn. Se sa k lide a. Men, Ide sa yo ke m fè nan mitan lannuit yo, m fè yon ide nan mitan lannuit, m fè yon ide pandan m nan solitid, m chita mwen menm sèl, ki moun m dwe rakonte lide sa yo? Paske si ide sa ap bon pou mwen, l ap ede m reyisi, l ap ede m avanse, l ap ede m rete djanm kòm yon vanyan gason, k ap itil mwen pou tout vi m, Ebyen, se yon ide ki nòmal, ki pafè, moun m dwe di l li an se yon moun ki zanmi m. Yon moun ki kapab ban m fouch, ki kapab ede m avanse. Ebyen, gen yon moun, m pa ezite si m di w gen moun toksik, gen moun ki prezante kòm yon pwazon. M ka di l sa a epi. Ide a tou mouri yon fra. Sa vle di prazon an tiye ide a. Evite de zanmi toksik. Moun ki prazon pa zanmi avèk moun ki prazon. Kòman ou ka diferansye yon moun ki prazon avèk yon moun ki pa prazon? M konnen pwazon se rat, pwazon tiye, pwazon tiye e lòt bagay. Men kòman yon moun ka fè pwazon? Sa son bagay ki dwòl. Ebyen yon moun pwazon se lòske mwen menm m panse pozitiv. M gen yon panse ki ka ede m rive, ki ka ede m atendre yon objektif m gen depi dizan. Moun sa li menm, li pa gen kenn refleksyon menm. Li pou ap viv l ap viv. Ipoulala! A la minit ke m rakonte moun sa a pwojè m gen an, ide m gen an, sèske l ap ede w tiye ide a. L ap ede w rete nan milye ou ye a san ke w pa avanse. Paske li menm, li pa gen kenn pwojè, li pa gen kenn vizyon. Ou menm, Sèske l ap ede w pa gen kenn vizyon tou. Ebyen, si ke w fè tout refleksyon sa yo ki ka ede w atenn objektif ou, ki ka ede w rive nan lavi a, petèt m ka gen yon objektif ki di m, chèche yon moso tè pou travay, wa plante kèk pye bannann, kèk pye pwa k ap ede w peze yon grangou, k ap di m, al apwann yon metye, petèt nan vyeyès ou l ap ede w. k ap di m e tan dotre bagay, ide m gen an l ap di m anpil bagay k ap ede m reyisi paske si m aprann mekanisyen, m aprann ebenis, m on bon tayè l ap ede m, m jèn fi m ka al nan kouti ou konprann l ap ede m. Men mal rakonte yon moun men ki entansyon m gen lap edem tiyel ebyen moun sa son pèsòn toksik yon moun pwazon li ye m dwe evitel m dwe chèche yon lòt zanmi ki gen menm vizyon avèm lap fè konpaye ansanm avèm lap akonpanyem pou kem mal lekòl la pou kem mal nan jaden an mal sèkle mal nan aprann metye an kap itil mwen son moun konsa m bezwen. Evite moun toksik yo, moun ki pwazon yo. Lèse m di w ke gen 3 tip de moun nan sosyete a. Gen yon premye gwoup moun ki la pou ede w, ki la nan yon parad. M vle di w lavi an prezante kòm yon parad, oudjwens kòm yon defile. Nan defile sa a, M pran egzanp parad lan, men se kòm yon aktivite. Nan defile sa a, se yon minorite nan sosyete, yon minorite, yon ti zuit moun k ap fè parad la, k ap fè aktivite a. Men, moun sa yo bezwen anpil lòt moun pou vini gonfle fòs yo pou yo fè menm aktivite sa a. Tandike, Gen yon gwoup ki chita nan kwen wout lan, au bord de la rue. Yo chita nan kwen wout lan, moun sa yo ap gade kòman defile a ap pase. Gen yon lòt gwoup moun ki chita lakay yo san yo pa teni kont si defile a oudwen si parad la egziste. Ebyen, nan gwoup moun ki chita sou lari an, Gen nan gen pami yo k ap tann se lè defile a bon, se lè aktivite a pote fwi, se lè sa yo ap vini pou yo vin manje. Ou konprann? Pou yo vin manje, pou yo vin byen pase, pou yo vin fete, pou yo vin enjoy yo. Sa se yon gwoup moun anndan Moun ki chita sou lari a k ap tann se lè bagay la bon pou yo avanse. Gen yon lòt gwoup moun, moun nan moun ki chita lakay yo a, yo pa konn sa menm. Yo pa konnen si yo ka deplase de yon milye a yon lòt. Yo pa met nan tèt yo si yo ka aprann yon metye, si yo ka E sèkle yon moso tè pou yo plante yon gode pwa, pou yo plante yon pye bannann, petèt nan de twa mwa ankò, yo a jwenn yon bagay pou yo manje. Yo pa met nan tèt yo si yo aprann yon metye jodi an, l ap ka itil yo. Yo pa met nan tèt si yo tcheke bòs entèl ki nan zòn nan, y ap ka E ede yo avanse pou yo yon bon mason, yon bon, yon bon plonbye, yon bon mekanisyen. Gen moun ki pa met sa nan tèt yo ditou. Men, konsa, gen moun k ap fè aktivite yo, yo bezwen moun. M pa konnen nan ki gwoup ou ye nan sosyete a. M pa konnen nan ki gwoup ou ye menm. Men ou menm klase tèt ou pou w konnen nan ki gwoup ou ye. Si w konnen nan ki gwoup ou ye, w ap konnen lè ou gen yon ide ki moun ou dwe rakonte l. Si yon moun nan moun k ap fè aktivite yo, ou rakonte yon istwa, ou rakonte yon ide, y ap ede w a rive, y ap ede w a reyisi. Ki diferan avèk moun ki chita lakay yo e moun ki nan bò lari an. M ta swete ke ou pami moun ki k ap fè ti aktivite yo pou ke ou gen yon bagay nan men w k ap ede w avanse, k ap ede w reyalize yon objektif. Reyalize vi w osi. Se sa ke zanmi w lan ganyan pasyone swete. Reyisit lan li menm, li pa fèt d'un kou. Si n pran egzanp yon ti bebe, kòman yon ti bebe fèt? Li fèt tou long. Ou kenbe l konsa, w ap souke l. Yeah! Byen. An n ap wè, De twa mwa, li chita. Se yon dezyèm etap, li vin chita. Apre l kòmanse ap rale, yon twazyèm etap. Li kòmanse ap lage kanpe, l ap fè bèl. W ap di bèl Ralito, bèl Nano, bèl, l ap fè bèl. Apwè li kòmanse ap lage yon pa, 2 pa, ebyn kòmanse ap mache. Se plizyè etap bebe a pwan y pou l fèt pou l arive mache e pou l pale ankò se yon lòt etap. Men, pa met nan tèt ou pou w reyisi se yon sèl etap se ou kouche aswè a demen maten ou leve ou rich, demen maten ou leve ou plen kòb, ebyn y diferan. Men. Siw ta jwe yon loto ou fè yon kòb ou fè yon mas kòb ou fè dè milyon dè mil ebyen met nan tèt ou siw pat gen yon plan ou pat gen yon objèktif ki planifye sè si ke kòb sa ap pase nan menw tankou se vapè lap pase nan menw tankou se van paske ou pat planifye pou li ou pat gen kenn pwojè ou pap rive avèk kòb sa se pa paske i kòb loto Se pa paske l kòb kokayin ki fè w pap rive non, se pa sa ke m di. Ou pap rive paske w pat gen plan, ou pat gen yon pwojè, ou pat planifye kèk bagay. Si ke w pat planifye, w ap rive wi, men l ap fò w difisil pou ke w rive san planifikasyon. Reyisit lan, m vle di w kòman l ye. Si m vwayaje nan plizyè peyi, pa egzanp, si w poze vwazen, vwazin nan kesyon, kòman yon moun reyisi? Ki sa reyisit lan ye? L ap di w, bon, si m vwayaje nan plizyè peyi, m ap manje gwo kis poul, m ap manje zwa, m reyisi. Si m posede plizyè kay, plizyè machin, m reyisi. Wi, yo reyisi, w ap reyisi vre, se yon reyisit li ye. Men. E pa fòseman sa. Tout sa kem gen kòm e byen tankou malere an ki ki pa posede plizyè kay la li pa reyisi. Tande sa. Tout sa ou genyen kòm vizyon, kòm objèktif, ou reyalize l, ou reyisi. Pa egzanp, m bezwen achte yon moto ki koute anviwon 7, 8 mil dola, m travay jou e nwi Poum reyalize moto sa a ebyen m loske m gen kle moto a nan menm m reyisi paske sam te gen kòm vizyon an m reyisi l m reyisi m bezwen rantre nan yon bal tropicana rantre a mil goud ò yon bon samdi swa Bal la ap fèt. Ebyen, la a, m travay, m vann yon jounen mason, m fè lòt ti aktivite, m fè mil goud lan. Ebyen, lè m wè m nan bal Tropicana jou samdi swa sa a pou m ap ploge, ebyen lè sa a, m reyisi. Sètadi, sa m te gen kòm vizyon an, m reyisi l. Ebyen, m reyisi. M ap sòti Miami m pral Ayiti. M ap sòti Pòtoprens pou m al Okap, m ap sòti Sen Michèl pou m al Okap, pou m al Jeremi, pou m al Jakmèl, pou m al diferant kote nan peyi an, oubyen m ap pran avyon pou m ale Olando, pou m al Chili, pou m al Brezil, m al nenpòt kote m pou ale nan mond lan, m sòti nan pwen de depa a, m arive, Ebyen lè sa m reyisi. M reyisi vrayaj la. Plan m se reyisi nan 5 an. Plan m reyisi nan 2 zan. Avèk yon kèsyon de patans. M vle pati. Ebyen lè m wè m monte avyon an, m rive anba zèl èg la, m rive anba pye bwa a, m reyisi. Ebyen se se sam te gen kòm plan e lèm wè m la anba a m reyisi oh m reyisi plan m se gen yon bon moso jaden plante pwa plante mayi m pran yon m peye yon traktè pou raboure tè a m peye moun fè konbit edem travay ebyen m gen plizyè ekta oubyen plizyè kawo de tè ki plante Se te vizyon m sa depi dè zane. M genyen yo. M reyisi. Mwen se nèg latibonit. Vizyon m, yon egzanp wi, vizyon m se te gen plizyè tè plante an diri. Paske latibonit kounye a diri an ap fè raj, yon moun gen yon moso tè an diri. Se anpil kòb. M gen plizyè kawo de tè an diri. Se te vizyon m sa depi dèzane. M gen yo, m fè kòb. Rekòt lan bon, m fè kòb lan. M reyisi paske se te pwojè m sa depi dèzane. Chak sa ke ou genyen kòm pwojè, ou reyalize l, ou reyisi. M pa konnen si ou bezwen gen yon kay, oubyen si ou bezwen gen yon machin. Panse avèk sa. Panse avè l. Panse avè l. Panse avè l. A la minit ke ou panse, ou vin gen kle kay la, oubyen ou gen kle machin nan nan men ou, ou reyisi. Se sa k reyisit nan. M envite ou pa fè plizyè pwojè pou yo pa echwe. Fè premye pwojè sa a, ou reyisi, fè yon dezyèm pwojè, w ap reyisi, ensi de swit, w ap reyisi nan tout vi w, w ap reyisi totalman, w ap yon moun konplè, se sa k reyisit lan, m vle w konnen l. Tou kòm, motivasyon an ki sa l ye? Motivasyon se tout Konpòtman ke w genyen. Se tout aksyon ou poze pozitivman. Se tout sa ke w fè pou w reyalize yon bagay ke w te genyen kòm plan, kòm yon objektif. Se sa k motivasyon an. Se tout sa m fè. Se tout fason m konpòte. M vle fè sa, m poze yon aksyon. M vle fè sa a, m motive m. Barcelone Real Manchester Liverpool avèk anpil klèb ankò moun sa yo pa janm monte yon teren pou yo al jwe yon konpetisyon san ke yo pa motive san motivasyon pou yo se fè de antrènman yo antrène yo motive ebyen ou menm sa ke ou vle fè a ou sipoze motive ou motive dabò pou fèl. Se sak motivasyon an. Si w fè l, w ap rive. Gen 3 tip de motivasyon. Motivasyon entrensèk, motivasyon entrensèk, motivasyon ekstrensèk, motivasyon de survi. Motivasyon entrensèk la se anndan m li ye menm kòm foutbolè nan match sa a fò m fè gòl. O! Fò m fè gòl monchè. Motivasyon m kòm mizisyen se monte sou sèn nan, se tranble piblik la. Motivasyon m kòm yon bon plantè se genyen anpil tè. Motivasyon m se reyalize de gran bagay. Ebyen, sa se motivasyon m. M pa konnen ki motivasyon ou genyen. Men motivasyon m, se yon tou devni yon bon mekanisyen, yon bon tayè. Sa se moti, se sa k motivasyon an. Se tout konpòt, ki objektif ou gen dabò? Pou w genyen yon motivasyon, fòk ou deja genyen yon vizyon osinon yon objektif. Fòk ou deja gen l. Lè ou fin gen l, w ap motive ou. Jwè a konnen l ap jwe tèl match nan tèl epòk, ebyen depi jodi an li kòmanse motive. Se sa k motivasyon. Gen twa tip de motivasyon tankou nou di w, si n pran premyèman, motivasyon de survie. Ebyen sivi an se sa ke ou bezwen chak jou an. De eleman kotidyen. M bezwen manje m manje, m bezwen rad pou m mete, m bezwen sandal pou m mete. Sa vle di son obligasyon pou m genyen yo. Fò m manje, fò m bwe, etc. Motivasyon etrensèk lan. Intrinsèk se anndanm li ye. M pa bezwen moun dim poum fè, mwen menm m konnen poum fèl. M bezwen, m konnen poum chante byen, m konnen tout sa poum fè poum reyisi. M konnen sam gen kòm pwofesyon kòm domèn. Domèn mwen an, m konnen kòman poum jerel. M pa bezwen moun motive m, m konnen domèn mwen. Motivasyon ekstrensèk lan, m bezwen son moun ki motive m. M pa gen kenn motivasyon, m bezwen moun ki motive m. Pa egzanp, m bezwen moun di m, al aprann metye non. Yon moun ki di m, sekle yon moso tè pou plante, apre 2, 3 mwa a jwenn yon rekòt pou manje non. L ap bon wi, l ap itil ou. Ou menm kòm jèn fi, aprann! Yon on bwa kouti non. Ou gen 30 40 ans se vre men i pa enposib non p sou al nan kouti wap di ou pat al lekol wap di i difisil pou ou reyisi pou bagay non al aprann avek bos mason an e koutiye a la al nan al nan kouti an lap edew ou pa tro gran ou pa tro granmoun pou aprann ou pa tro granmoun pou pou fè yon bagay e yon bagay ki bon. Si w tcheke bòs lan, l ap montre w kòman pou poze seramik, pou poze degrenn blòk. L ap ede w, motive w dabò. Gen objektif epi motive w. W ap rive. Men, motive sa se motivasyon ekstrensèk lan, se yon moun w ap tann pou di w. Men. Avèk motivasyon entrensèk lan w ap tann, ou p ap tann moun, entrensèk lan, li anndan ou menm, ou deja konnen, fòk mwen aprann yon metye, fòk mwen fè tèl ou tèl bagay. Pa egzanp yon timoun ki lekòl, l ap tann se papa l ki oubyen manman, matant, kèlkeswa moun nan, ki k ap di l, si w fè mwayèn, si w pase nan filo, m ap voye w etidye e Sendomeng. Mwen voye w Lafrans, mwen voye w Kanada. Sa son motivasyon ekstrinsèk paske l ap tann son moun ki di l men sa pou l fè. Tandike elèv la an swa li pa t genyen plan pou l reyisi. Pou l al lekòl, l al lekòl. Ou konprann? Men li pa t tann, se yon moun l ap tann pou di l men sa pou l fè. Lè sa li gen yon devouman, li gen yon angajman pou ke l fè mwayèn pou ke li pase. Ou menm k ap tande m la a, m pa swete w gen sèlman yon motivasyon.

M diw ke reyisit la pa sèlman leve maten ou plen kòb. Leve nan aswè ou kouche aswè demen ou plen kòb, wap mache ou jwenn yon pil kòb. Se lè sa ou reyisi, vwayaje nan tout peyi se lè sa ou reyisi. Non. Sa enpòtan men e pa fòseman sa, sonje ke m diw reyisit la se tout sa ke ou genyen kòm vizyon. Tout ide ou genyen, ou reyalize l, ou reyisi.